Bonswa, se DF Lachotte ki antre lakay ou pou yon nouvo tito. Jodi an la mwen vin pote yon bon e enfòmasyon pou moun ki Chili yo, sitou nou konnen Chili an karantèn, Mèt Djo Santiago a nèt an karantèn, men sa pa vle di

E kijan pou pou pran pèlmiso a anliy san ke ou chita lakay ou epi ou just telechaje pèlmiso a anliy. Ou konnen si ou soti nan lari a ke lapolis jwenn ou, l ap ba w gwo sanksyon e l ap menm ba w monn ta ou ka pa ka peye l. Nou konnen nou menm Ayisyen ki nan Chili se se mache sou 13 nou pou n pa pile 14 paske nou pa gen oken reprezantan. Ok, nou pati. Nou prale nan Chrome ki sou telefòn ou an. Ou pa ale nan Chrome epi ou ale nan bar de recherche la epi tou lè ou rive ou ale ou make komisarya jan nou wèl gentan ekri la komisarya komisarya dijital dijital komisarya dijital. Jan nou wè l ekri la, m kite l pou nou te ka byen wè, Komisarya Dijital. Ok, nou klike sou bar de recherche la. Epi, ou desann nan dezyèm nan kote ki make Conservateur Virtuel. Klike sou li. M pa konnen si w telefòn ou an espanyòl, bon m mete l pou sou telefòn ou an espanyòl. Li make Komisarya Virtuel. Epi nou klike sou li. Mete devan nou an espanyòl. La, li ba w anviwon, gade m wè, anviwon 14 pèmiso. Sa vle di konsa, ou ka sa ka.

La a se ou menm ki konnen se yon sèvis ou pral peye, se achte ou pral achte, ki sa ou pral fè. W ap wè nan nimewo 2 a la, w ap wè l make se pou e konpla pou achte sèvis. W ap w ap wè tout siy yo vle di yon pawòl diferan. Bon, m da gade m wè, m ban m klike sou youn. M ap pran egzanp e konpla. Mwen pral achte mwen pran pèlmiso 2 a, m klike sou.

Nou klike sou ekstrè je a paske nou menm etranje nou ye. Epi tou, l ap ban nou fòma pou nou ranpli. Fòk ou byen pran san w pou ranpli fòma. Si w pa byen ranpli fòma, li pap, pèmis ou a pap saka. Wap wè li ban nou premyeman wap wè siy polis la wap wè se se nan komisarya ki bò pèlmiso a premyèman wap wap wè nonb li wap ekri non konplèt mwen se Franco konsa nonm ye Franco Folvil mwen met kriyil konplèt dezyèmman lap mande w nimewo paspò w wap ekri nimewo paspò la nimewo paspò m nan se PP

Premye dezyon katriyèm lan ap mande w ki nasyonalite w. Ou ale nan ti bar la, ou ale chache nan ki peyi nou menm se ayisyen ti nèg nwè nou ye. Ou ale, ou klike sou Ayiti. Ou menm fòk ou trè vijilan nan lari a si w pa gen sa nan men w pandan tout Santiago an karantèn la, ou cho avèk avèk lapolis. Ou klike sou Ayiti epi ou dezoume l pou te ka wè. Li ma, w ap wè li make seleksyone rejyon. A vle di konsa, nan ki rejyon w ye. Mwen menm se san, nan seleksyone rejyon, sa e pou komin mwen pran. Seleksyone rejyon. W ap chache nan ki rejyon w ye. Se nan Santiago a. Mwen menm se nan Santiago a m ye. M mete Metropolitana de Santiago. Ok.

Ou peze si, epi ou peze si. L ap mande w adrès elektwonik nou. L ap mande w imèl ou. Imèl mwen tou la, m tou mete imèl mwen. M tou mete imèl mwen epi tanzantan w ap zoume, w ap dezoume pou te ka wè tout sa w ap fè a byen. Epi yo ap may ou peze si epi mwen wè tout enfòmasyon m yo m gentan ranpli epi ou peze siguiente sa vle di suivan la l ap mache.

Klike sou discover menu sa ap men pèmiso a pèmiso a gentan ranpli la wap wè tout kote wap wè e polis ki ba ou tout bagay ou swa ke ou ale nan nan ti plim nan pou anjistre l oubyen ou fè screenshot la la ke nenpòt kote ou pase nan lari an yon polis ta jwenn avèw ou prezante l sa

6 senkyèm mwa 2020 wap wè nou fè Velmiso a a 9 è 58 minit 47 segonn Se tout sa m te gen pou m pote pou nou, pataje video avèk tout fanmi w tout zanmi w ki nan chili pou te ka evite l pran gwo sanksyon anba men lapolis Se 2 F Lachoute ki t avè w Tchaw tchaw.